Bonjou a tout zanmi m yo kòman nou ye mwen salye ou menm ki deja abòne sou chanèl mwen an mwen salye ou menm ki renmen gade ti videyo yo ki poko abòne mwen salye ou mwen di nou mèsi pou sipò nou pou fòs nou pou jan nou apresye mwen. Mwen di nou mèsi. Maten an, mwen vin pale yon de yon sijè ki trè enpòtan. De yon vrè relasyon avèk yon relasyon ki baze sou m te ka di enterè. Lè m pale de relasyon, m pale de 2 moun ki ap viv ansanm, 2 moun ki mennaj, 2 moun ki deja nan kay. Ou konn wè anpil fwa gen de relasyon ki kòmanse byen, apre sa yo fini mal. Anpil fwa tou, relasyon sa yo konn baze sou yon bagay. Sof moun nan ka wè yon bagay li gen bezwen nan men moun nan, li pwonpoz li renmen l pou l ka pwofite l. Li tou de bò, ni pou fi, ni pou gason. Ou byen ke moun nan ka pa renmen moun nan, men pou l fè yon show off, li ansanm avèk moun nan. Ebyen banm di nou, ou wè moun ki renmen w lan, moun ki renmen w lan, li pa renmen w paske w bèl, paske w byen abiye, paske w byen kanpe. Li renmen w ak tout senserite, ak tout kè l. Nan nenpòt moman, nan nenpòt difikilte, li toujou la pou ou. Li toujou prè kòmsi pou l fè w santi prezans li. Ke w malad, li la. Ke w pa malad, li la. Ou gon pwoblèm, li la. Ou pa gon pwoblèm, li la. Kòm si moun sa toujou fè w santi prezans li nan tout sans, nan tout fason, nan tout jan l kapab. Menm si l pa gen lajan pou l ba ou, sa vle di, ou santi moun sa gen yon bagay ki atire w nan li, ki kenbe w bò kote l. Ki ankouraje w kòm si pou kontinye viv ansanm avè l. Moun ki pa renmen w vwe kòm si ki se yon bagay l ap defann nan. Anpil fwa gen yon moun ki renmen avèk yon moun se paske l bo gason, oubyen se paske l bèl fanm, oubyen se paske l gen popilarite pou l fè moun pale de li, pou l fè wè l avèk entèl, li avè l. Ou byen moun nan gen lajan, moun nan pran pòz li renmen l, li avè l, pou l pwofite de sa l genyen an, pou l pwofite de richès moun nan. Men pa gen yon vrè lanmou vre. Pa gen yon bagay serye k ap regle vre. Imedyatman moun sa pa ta vin genyen ankò, w ap wè relasyon sa gen tout chans 90 pousan pou l kraze. Imedyakman yon bagay ta pase sof moun nan ta malad, li ta vin gen yon ti defèt nan kò l, li pa bo gason ankò oubyen li pa bèl fi ankò, li pa gen bèl fòm ankò, w ap wè l a 90 pousan pou relasyon sa kraze. Poukisa? Li pa t baze sou yon vrè fondasyon vre. Se kòmsi se yon bagay moun nan t ap pwofite de ou menm. Li pa t renmen w vre. Anpil fwa ou konn wè moun nan yo nan lari, kè yo toujou kontan, wè y ap jwe, ou panse gen yon bagay ou pou fon poutan pa janm gen anyen vre nan kè moun nan, li konn sa l ap jere a, li konn sa l ap regle a, li pa renmen moun nan vre. E se konsa w ap wè moun ki renmen w lan. Li pa fokis sou sa w genyen. Li pa fokis sou mande ou tout tan. Li pa fokis sou plenyen ba ou tout tan. Okontrè, li toujou kòmsi apresye ou, kole sou ou nan tout sans pou l fè w santi lanmou ke l gen pou ou a. Ou mèt kwè m, si w nan yon relasyon, pa gen yon vrè renmen, ou p ap mal pou w dekouvri sa. Menm lè moun nan ap ba w lòv, gen yon jan avè w, w ap gentan wè se yon fake lòv. Vrè lòv la pa menm jan avèk fake lòv la. Men moun ki renmen w la cheri, li renmen w ak tout kè l, ak tout senserite l la, moun sa yo pa fasil. Moun sa yo pa fasil, moun ki renmen w pou l soufri avè w, pou l kanpe avè w nan tout sikonstans lan, li pa fasil. Si w wè ou ta jwenn yon moun nan moman sa a k ap viv avè w vrèman jan w ta vle l la, m ta konseye w pran san w, pran tout sans ou pou w jere relasyon an. Paske gen anpil jèn gason, anpil jèn fi konya ki plis kanpe sou blòf, ki plis kanpe sou bay manti, ki kanpe sou enterè, men e pa paske yo renmen moun nan vre. Se menm jan, wap pran egzanp, lè yon jèn, lè yon timoun nan 14, 15 an, li gen yon foli, kòmsi li santi l vle renmen, Li santi fòl ta renmen. Lè konsa e se frivòl sal genyen an ka pousel li renmen ansanm avèk nenpòt moun. Lèl kòmanse nan matirite, l kòmanse gran, gen plis konesans, li kòmanse konprann sak rele renmen an, li kòmanse konprann sak genyen nan lavi an, wap wèl ka pa ret sou moun sa ankò, poukisa? Paske moun sal t avèl la se pa foli. Se paske l tande tout moun renmen li a l renmen tou. Gen moun ou wè k rantre nan yon relasyon, se paske l wè ou menm li ka gen yon zanmi, li wè zanmi an gen yon relasyon li menm li di m al fè youn tou. Men se pa paske l planifye sa l pral fè a, se pa paske l konnen sa l fè a. Anpil fwa se toujou konsa. M konn toujou tande yo di, oh zanmi gate zanmi, men mwen menm m toujou di, zanmi pa gate, pa ka gate m. Si w wè m fè yon bagay, l konnen li te deja nan mwen menm, li te deja anndan m. Se pa yon zanmi ki fè m twouve m ladan l. Paske moun nan gen konviksyon l, ou gen konviksyon w. Ou ka bouke zanmi avèk yon vòlè, yon bouzen, yon sal te ka ye a. Epi l ap fòse ou pou fè sa l ap fè a pouvi ke l pa nan ou menm, li pa nan tèt ou, li pa nan may ou, li pa anndan w, ou p ap janm fè l. Sa pa vle di ou pa ka zanmi nenpòt moun li te ka ye a. Mwen m gen tout zanmi. Ou ka zanmi moun li te ka ye a okontrè. Pa rapò jan ou pral viv la, pa rapò de konpòtman ou, ou kapab fè moun sa vin yon bon moun. Ou kapab fè moun sa vin yon bon spesyal. Menm jan ou menm ou tankou fè respè tèt ou, kenbe tèt ou, ou gen yon seri de bagay ou pa rantre nan yo ki pa atire ou. Ou kapab fè moun nan, ou kapab chanje l. Kòman? Pa rapò de ti tout ti konsèy wap pote pou li, lèl wè tout sa yo l di w ki pa bon yo, ou pa janm pratike yo, men ou toujou la, wap rale zorèy li, wap fè ti pale avè l, wap pote ti konsèy pou li, se pa imilye l, britalize l, di vye pawòl non. Ou chèche yon fason ou pale avèk moun nan, ou chèche yon jan pou pale avèk moun nan, pou fè l konpwann chemen l ladann nan pa bon, sa l ap fè a pa bon. Nou konpwann? Sa l ap fè a pa bon, pou fè l santi sa. Imedyatman, moun nan pran yon ti tan l reflechi. Anpil fwa ou konn wè yon moun ap fè yon bagay, se pa li menm ki ta vle fè l. Se pa ak bon sans li l ap fè l. Men, lè l jwenn yon moun k ap rale zòrèy li, k ap pote yon konsèy pou li, w ap wè gen chanjman k ap fèt nan moun sa a. W ap wè l pral reflechi yon lòt fason. Gen chanjman k ap fèt nan li menm. Sa pral depan de si moun, jan moun nan panse a, jan ou pale avèk moun nan. Se pa imilye pou imilye l, se pa britalize pou britalize l. Se fason ou pral pale avè l la ki pral rann li konprann ou, ki kapab fè de chanjman nan li menm. Nou konprann? Mwen konsèy m te ka pote pou nou, si ou menm lè ou te ka nan yon sitiyasyon, ou wè se yon moun ki ka retire w nan sitiyasyon w ye a, se avè l pou w oblije ye malgre w pa renmen l, pou l ede w soti nan sitiyasyon w ye a. M ta, m ta konseye w ese ret soufri pito paske gen moun ou konn fin antre nan yon relasyon avè l epi w pa menm renmen l aprè w soufri anpil paske se pou, ou ka pa ka kite moun sa ankò, ou ka pa ka dekole moun sa sou ou ankò. Li pral vin yon viris pou vi w. Li pral vin tankou son sikatris nan kè w. Ou konprann? Li pral vin tankou son sikatris nan kò w. Ou pap ka retire moun sa sou ou ankò. E non ou pa te renmen l. E fò ou viv avèk moun nan, fò ou fè tout sa k genyen. Epi w ap fè l avèk yon kè sere, ou konn ap gade wè moun nan ap depafini, moun nan rete l fini nèt. Akoz poukisa I pa nan santi l nan sans li. Prefere ke w avèk yon moun ki pa gen lajan, li pa gen anyen, epi w avè l, nou panse, nou reflechi, nou fè tout ti byen nou, tout ti sa nou gen pou nou fè ansanm. Men, nou gen yon jwa nan kè nou, lanmou nou an konekte avèk lòt, nou youn konprann lòt, nou youn. gen respè pou lòt, epi konsa n ap viv. W ap wè gen menm lè nou pa gen lajan nan kay la, pa gen anyen, ap gen yon jwa nan kè nou. Ap gen yon jwa nan kè nou. Nou youn ap viv byen. Bon menm si nou nou ta pase jounen an nou pa ta gen anyen pou n manje moun ap difisil pou dekouvri sa poukisa nou toujou gon lajwa nan kè nou toujou gen yon souri sou lèv nou nou konprann se sak fè m ankouraje nou e toujou pwan ti konsèy yo Fè yon bagay n ap alèz avèk kò nou, n ap alèz avèk konsyans nou, n ap alèz avèk tèt nou. Si w pa renmen moun nan, m tounen di nou sa ankò, pa pwofite de sa l genyen. Pa fè sanblans ke w renmen l, poutan pwofon kè w, ou konnen se pa sa l ye vre. Ou konnen se yon bagay w ap defann. Byenke m konnen nou menm nou fè sa anpil, dèfwa ni fi ni gason. Gason an li menm menm sil pa renmen fi a li pwofite abizel nan fasonl vle pran plezi kouchel bal fek love poutanl pa renmenl vre li konnenl gen bon mennaj li poul fè vil li konnenl gen bon moun li poul viv menl pwofitel drive moun nan li fèl konekte avèl nèt lèl fini ou lage moun nan avèk yon gwo blesi nan kèl yon gwo sikatris nan kèl ou vire Ou vire do. Li pa bon konsa. Konsa tou m konnen nou menm medam ayisyèn yo, nou fè sa tou. Nou pa renmen moun nan pouvi ke nou wè li gen lajan, li gen machin, li gen e ti enterè, nou pwofite de sa. Kòmsi pou nou viv de sa moun, pou nou fin ak sa moun nan genyen. Pandasetan nou konnen nou pa renmen l, nou pral kite l pou n al viv avèk yon lòt moun. Son bagay nap defann. M ta swete nou renmen selon kè nou. Renmen selon e jan nou wè kòm si kap fè nou byen nan vi a. Pa renmen yon moun paske l gen byen, paske l gen richès. Men renmen yon moun pou wè avni w nan li menm. Pou wè demen w nan li menm. Pa renmen avèk yon moun pou wè sèl jodi an. Pa kouri al marye avèk yon moun pou k fè wè ke w marye. Pa kouri al antre nan yon relasyon pou k fè wè ou gen yon relasyon. Make sure ke tout sa w ap fè yo, yo p ap pote yon tristès nan kè w, yo p ap pote yon pèn pou ou. Ou p ap regrèt apre. Met chouke sa w apral fè a l ap bon pou ou, l ap ede w kòmsi pou w fè plis, plis efò, e pa dèyè w ap tounen se devan w ap al. Se tout ti konsèy sa m te pote pou nou maten an. Nou konnen m toujou renmen fè ti lojik, fè wè nou wè kèk ti rezon. Se tout ti konsèy sa. m te pote pou ou maten an. Wou menm ki renmen ti videyo yo pataje, abòne, kite kòmantè pa w la. Ban m ti pous yo, nou konprann? Konsa, m ap ankouraje, m ap vin ak plis bèl ti videyo pou nou. Se t on plezi pou mwen pou m te fè ti pale sa avèk nou maten an. Bon samdi avèk Jezi.